E wi e nou salye nou e se toujou e yon privilèj pou nou a chak fwa nou jwenn oka okazyon sa a opòtinite sa a e pou nou kapab salye nou e nan non Jezi e maten an nou kapab wè m e nòmalman nan fason ke m ye e m vin salye nou. E pou m di ke nòmalman Bondye renmen nou. Tou senpleman nou pase la e jis pou nou ka ba nou yon vèsè e vèsè di jou a e nou yon ti kout meditasyon. Men tou e n ap mande pou w kapab ede nou davantaj e nan yon lòt fason, nan fason ke ou kapab e pa yon abòne, yon like, yon kòmantè. Epi ou kapab pataje pou anpil moun kapab jwenn li dirèkteman. Alò e nou pa pran tan. Sa nou vin pale de li la, tit la se La Soufrans, ki se 1 Pyè 2, vèsè 20. Ou menm pèsonèlman, ou ka fè rale pa w sou li, e ou menm pèsonèlman, ou kapab li l. Ebyen, li di, An efè.

Yo di nou dirèkteman, vèsè a di nou, ki glwa sa genyen ladan l, li menm pèsonèlman. Lè w ap fè yon bagay ki pa bon, oubyen w ap sipòte yon moun ki fè yon bagay ki pa bon, e nòmalman, oubyen ki tretman ou bay moun sa? Oubyen pèsonèlman si se ou k fè l, ki tretman yo ba w an reyalite? Ki tretman ou bay moun sa oubyen ki tretman yo ba ou an reyalite? Lòske ou fon bagay ki pa bon oubyen moun nan pèsonèlman li fon bagay ki pa bon, ki tretman ou bay moun sa oubyen ki tretman li menm li kapab ba ou? E pou kontinye nòmalman e jisteman e. Li di, Pour avoir commis des fautes, mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant de Dieu. Alò ou menm pèsonèlman, lè moun nan fè sa ki pa bon, ki tretman ou ba li? E apre, yo mande w ki tretman ou ba li, e tretman sa a osi, li pral devni yon soufrans pou ou, paske ou menm k ap sèvi Bondye, sa pa janm fin dou pou ou, paske lefètke w ap fè sa ki byen. oubyen w ap sèvi Granmèt la, w ap mache selon lapawòl li, ou pa janm mache nan bagay ki pa bon, ou pa janm fè sa ki pa bon, la ou pral sipòte yon gran soufrans. E osi, moun ki antouraje w yo tou, yo pral gade w nan yon lòt fason. Men yo di dirèkteman, kèlkeswa moun. ki enpòte bagay sa yo ki pa bon oubyen dirèkteman yon moun ki fè yon bagay ki vrèman an difikilte, w ap toujou wè ou menm ou pa janm gen bòn relasyon devan zye lòt moun k ap gade w. Paske pèsonèlman, yo deja wè. ke ou menm w ap sipòte yon bagay ki vrèman di. E answit, chak moun ki reziste avèk soufrans sa n ap pale de li a, ou se yon gras ou benefisye devan Dye. E kèlkeswa moun k ap sèvi Bondye, ban m di nou byen, kèlkeswa moun ki pran desizyon pou sèvi Bondye byen, pou mache selon lasent kòmandman l, pou mache selon lasentete, e pèsòn W ap ka reziste paske w ap toujou gen difikilte. E answit, w ap toujou gen difikilte, w ap janm ka ranpòte laviktwa devan ou. Men devan Dye, ou menm w ap yon granmoun e ou menm w ap kapab ranpòte laviktwa. E se pou sèt rezon ke nou menm pèsonèlman, nou pote kout vèsè sa pou nou ki se lasoufrans. E kèlkeswa moun ou konnen k ap sèvi Bondye, w ap jwenn soufrans. Men, konnen w ap soufri sou tè sa. Konnen w ap soufri nan pawòl Bondye sou tè sa. Konnen ke y ap ba w maltrete w. Men pi devan, ou menm ou pral ranpòte laviktwa o non de Jezi lòske Bondye li menm li retounen, w ap gen yon lòt vi. Lòt vi a ki se ou pral resisite e ou pral jwi byenfè ke Dye li menm li prepare pou ou. E kèlkeswa moun ou wè k ap soufri pou Bondye nan moman sa, pa di se pou li dirèkteman soufri paske se pou vi w, ou menm pèsonèlman ou vle ranpòte laviktwa e ou vle gen yon lòt vi nan ou menm. e ki fè nou batize tit la ki se la soufrans la soufrans ki se 1 Pyè 2 vèsè 20 e anpil moun kapab wè vèsè sa ou menm ou kapab kòmante sou li e ansuit ou kapab voye ba yon lòt moun ou kapab ban nou grenn abòne yon kòmantè yon pataje lè sa anpil moun kapab wèl e yo menm yo va Pale sou li yo menm yo ap rekonnen ke Bondye se yon gran Dye toupisan. E lè sa, w ap pwospere, w ap gen lavi etènèl, li pap janm fini. E Bondye li menm, nan amou enfini l, l ap beni w. E soufrans sa w pral andire pou li a. E kèlkeswa moun ou wè k ap sèvi, ou poko nan soufrans, kèlkeswa moun ou wè k ap sèvi Bondye, ou poko ladan l. Se ke ou menm ou gen pwoblèm. Fò ke ou jwenn difikilte e la soufrans. Lè sa ou kapab pwospere o non de Jezi. Ban nou yon grenn abòne, yon like. Se te sou Facebook e Esperans e sou YouTube Avèk Jezi pa pè yo. Se te frè ou Finis Clairis ki te pote kout meditasyon sa pou ou. Ki se 1 Pyè 2 vèsè 20 la soufrans kòm le titre. Ke Bondye kapab beni nou.